Stadens production l ye baby. Ayiti sa kap fèt? Deja nou konnen se Corie Jackson atis pa nou an. Gadon pendeng pendeng, samdi kap 8 jen. Map envite nou nan yon gwo fòmasyon. Fòmasyon sa la baze sou sinematografi. Ou menm ki vle vin yon aktè, vin yon aktris, map tann nou nan fòmasyon sa. Pa bliye depi w nan fòmasyon sa wap gen chans pou jwe avè nou nan Stadens production. Map tann ou. Kèlkeswa, ou te konn jwe deja, ou pat konn jwe deja, map tann ou nan fòmasyon sa. Samdi kap 8 jwen, pa neglije, se sèlman 1000 goud. Map tann ou.
Fanatik yo kijan nou ye? Avanm kòmanse map di nou konsa deme si Dye ve kap 8 jwen 2024 la Stadens Production ap fè yon gwo fòmasyon nan Etwal Dò, Dèlma 41. Ebyen, pa rate randevou a, pa rate jou sa a, e w ap gen chans pou w jwe avèk staff la. Ebyen, jan n ap gade l la a, nou wè Matin ki rive sou tè a, vin kontre avèk Ajivit vin dèyè kòb la nan men l. Ebyen, Ajivit bay kòb la. Men ajivit la sanble yon djèdjè wi. Ajivit sanble yon gwo koyo wi. Eske Martine pa bon sou ajivit mezanmi dim sa nan kòmantè sa nou panse fanatik yo Martine vrèman bon sou ajivit bon ti brazo menm se mache lap mache bay moun kou. Ajivit kòmanse antre nan lach, li gen fòs sou sòlda l yo men li pa gen fòs sou baz Martine nan, Ajivit gentan ap di ah pou wap fè kèm kase Ajivit pè. Ebyen Elbe pral kase dan Ajivit Nap ret tann konba sa Dim sa n panse nan kòmantè fanatik yo. Nou gen wood ke ajivit te bay misyon poul fè video baz matin nan poul ka konn kot baz la ye ebyen wood fè misyon an vrèman vre hein sa nou panse fanatik yo eske ajivit ap antre pran tracy lè wood fin voye video sa bali dim sa nou panse nan kòmantè fanatik yo ann al gade poun wè. Avanse, pa gen ankenn avanse kap fèt la JP. Dayè mwen e sou dyòl ou ye, m pa sou dyòl ansanm avè w. M wè w gentan koupe 2 tèt nèg, sa vle di w ap ban m presyon? Enben ok. Ou konn sa k gen a JP? Kòm ou sou dyòl, mwen menm ap sou dyòl ansanm avè w tou. Sizo, sa e 2 sòlda tastik sa vin ba l yo ye? Sou non w. Ey, talè te m di nou yon bagay. Ou di 500 grenn bal, kòman w fè konn 500 grenn bal? Martine, se fas a JP nou ye la wi. Epa sam diw, koman fè konnen l. E Martine.
Nan moman a sa pa enpòtan, se fas a Jivit nou ye la. A Jivit, dim sa wap di a vit paske lèm rive.
Martine. Jan mwen an la, wè sòl la atè a? Elbe ap gen jwèt nan men li. Sizo.
Wè sou tè sa n te vini an, n te gentan konnen lavi ou lamò l ye. Bagay pou m fè bag fas a Jivit nan pozisyon sa la menm ankò non. M swete sa. Manche manch ou.

Bon nou gou kontan ren avèm. Map ret tann ou wi cheri. Beze pote. Manti kaba. Manti nou. E pa sa nou vin fè la non. Beze kob la. Beze kob la pou m vire boudam pou m ale ok.
Aji vit si se jwe wap jwe di m wap jwe. Paske wè la m pa gen lè.
Aji vit. Poko pot kob la konsa nou. Kob la an kondisyon nou. E.
Brake, brake. Kade. Wè nèk ki pa pran nan bal yo. Meton gren nou kano, nèk pot nèk la ou fout li li. Li pa kaba tonbe. Bako yo gen fos pou yo pa gren bal sa.

Kot yo sim fout mande nou nap vin fè kaka nap vin kenbe zam. Mèt poze w. Mèt poze w. Kot yo si Martine. Poze m pou ou deja ya JP.
Bon kounya la kòm paspò a fèt an ijans fò ou te banm 30 mil dola fò w ta banm li te mèt yon 200 dola pou m kapab jere nèg yo m ka pran paspò a m pote l ba ou byen rapid pou w ka gentan pati anvan yo anvan yo pran w. Kiyès kap pranm nan m annafè? M pa konnen paske ou te di m ou bezwen kite peyi a m jis di w sa konsa.

Nou pa ta banm Tracy Jan ke m te kitel la Tonnè boulem Martine Li pa bon pou ou non. Kòman w te kite l? M te kite l tifi E sèl sa m di w. Sa sa fè sou jan li te Epi kilè kilè konba silvouplè? M ap rele w epi m ap ba w dat la. Epa Martine ap kouri. W ap rele m w ap banm dat. Ou ka avanse Emika.

Dil touyel. A jezi kou wè lajan sa. Yon lach yon pakèt lach moun. Yon pakèt lach moun. E Martine banm diw.
Kilè map jwenn Tracy. Kounya pa nan langèt avèw baz. Kilè map fout jwenn Tracy m mande w. Mesi pyès. Wap fucking fè apèl wa. Kilè map jwenn Tracy m mande.
Aprè.

Bon konba.
Sou la sa ki pote tout an rose. Fok mwen nan non mati.
Madanm ou nan men nou tou wi. Ok wi madanm mwen nan men nou menm. Madanm mwen nan men nou menm.
Bos la tout yo pa bliye le konba blan tou mache avek kessy.
Le konba tou mache ak kessy mwen sezi.

Shit! Bon gèt! Kòmsi? Sa w gen la? E 400 mil dola m bay pou tye sila vre? Mwen li. Epi y ap fout di gason pa bon wi. Ou langèt. Ou panse w al bay tout lajan sa vre? Langèt, 400 mil dola pou tye si.

Koulangèt koulangèt abon
Kounye mwen te konba selman
Konba sa a son konba mwen dwe byen manje mwen dwe byen bwe pou li Pou mwen fè konba sa Kounye mwen te selman konba a souple Kounye la ou bay kob la Pou ret konba Sa vle di konba pat ka tou fèt la Ak pasola.

Se avan yo resi relem pou ap vin dim konsa yo manti nou te kot manje a yo te gagou Moun visye menn Ou konn de wòl sa yo game sa mpa jwel avan menn Pa bliye sak nan menw la e mwen ki te baoul Jounen jodi wap dim visye Non ou paka ap relem premye sa wap di Ou kote bagay resepsyon maryaj la Ou tou moutre granmoun ye e baz Matin Kounye a e nan baz wap male la. M gen bagay enpòtan m pral di w. Non ann fin antre baz. Nap antre nan baz. Mathilde m pap antre. Nap antre nan baz apre wap sòti al jere sa w pral jere a baz. Mathilde. Satan François m gentan konnen l paka fè w pè. Aji vit.
Ou fè sa w vle. Wap fè gè a pou kont ou. Ou pral dèyè rès kòb la pou kont ou pou. Dayè m bay kòb mwen pou madanm mwen pa pèsiste m.

M konnen ou menm depi lontan ou dèyè m fò w tap toujou di map jwenn yon lòt fanm e gason vin dèyè la ou menm wi e gason vin dèyè
e pa gason jan nou kanpe la e pa gason vin dèyè
m pa dèyè plizyè fanm non m dèyè yon sèl fanm sa se madanm mwen sa se fanm mwen. Banm di w, banm di w, e pa nonm ou te vin dèyè la non. E pa ga, e travay ou te vin travay, ret nan travay. Mwen menm vin pyòje la ou pòs la. Vin manje e m poko touche. Piko la aji vre. Wè w menm dèyè m nan. E sèl vit yo. Map fout w yon sèl kalòt m voye w anlè a. E sèl vit yo. Ret dèyè m nan ou radote ou chante ou radote dèyè m nan. Poukisa pat moute sou Martine konsa? Poukisa e sou nou menm sòlda ou toujou ap pase ray ou? Bon wè menm sou ti moun sa ou te la.
Moun ki fò yo pa janm pase l sou yo. Kou se nou menm ou toujou ta bay kalòt.

Li tap fè solda li yo kenbe Tracy, ou tap goumen ansanm avèk gwo Jérôme nan epi tou tap touyel epi yo baw Tracy epi nale. Konsa bagay la tap fèt.
Ebyen bon bon Martine te gen 80 konbyen mil dola nan menm. Li tou nan kòb la. Kounya plis la m ba lon. Gad bagay gwo nonm la. Men pou ki di sa mezanmi. E gade wè. E banm di nou. E ajivit ki kanpe devan nou e bòs nou. Kontwole djòl nou lè nap pale. Sa wap fè a pa bon.
Si sa w tap fè a tap bon pou tèt ou tou 3 tap bon tou. M tande e adoken te di m e fanm nou ye. E bagay nonm nou vin jere la pa vre? E pa e bagay fanm wap regle la tou? Wap mete vi nou anje pou fanm? Ki vi k anje la? A vi nou pa anje? Ke si yon bon ti fanm, yon bon ti bagay ki ka manje le maten, midi, aswè. Bon davo bat gen ti manje deja. Kote m voye w? Al bè ti grenn davo. Nou de a leve moun sa yo. Aji vit lagem.
Bon kòm nève la wi menm pa wè moun m pral leve la non mwen menm. Kounya vòsèm vin mal moun sa ou pral leve. Michouka nap jwenn Tracy leve moun sa yo ok leve yo lagew nan tou dèyè. Wap jwenn Tracy kiyès ki bezwen Tracy nan la.
Ayayay sam vin rete nan baz sa m to konnen Mwen e wè nou menm nou pa konnen bon antouka la m pral kòmanse fè video a la pou Aji vit ka gen kontwòl wout la pou lè lap vini pou l pa nan pase mizè. Poul jwenn Tracy a ok. Banm banm preparem pou nou. Aji vit ou wè la sa e wout la. Yo devan la yo pa gen kontwòl men non. Sa e wout la. Banm banm banm banm banm veye kamera devan pou ka wè kote yo ye.

M pa di m anyen non. Saw fè a la li pa bon non baz. M bal don kòb.
Ou san konsyans twòp. Tracy pami nou. Se menm jan yo te pa kenbe w. Eske m di w pa al pran. Men m di w jan w bay kòb sa m redi m al chèche m. Banm don bagay. M sakrifye vi m pou m al dèyè kòb la pou ou a. Ou mal bay li. Se sa m di w. Si se ou ki te nan men moun yo. M pa tap fè sakrifis sa pou ou. M pa di w pa fè l non aji vit. Mwen la. Sa e pa sakrifis wap fè. Fò n pa engra non. Fò nou pa engra non. E Tracy pou koz ou pa mouri wi. Tracy koz m pa konn mouri nan kisa. Ou sonje m te gen pou m koupe tèt ou? E mwen k sove vi Tracy tou wi l pa di w sa? Nan kisa?
Nan kisa w sove vil la? Polisye yo te pran l wi.
E mwen k te fè pa touye li? M menm. Wap vin di konsa mwen menm ki sesi ki sela? Men yo kidnape Tracy la men m leve bouda m mal dèyè kòb pou bay pou libere Tracy pou kont mwen wi. E imajine w.
E marenn Tracy ou ye pa vre? E marenn Tracy m de wi nan kisa? Lè l tap fèt la m te ko fèt mwen menm? Oh. E pa marenn maryaj yo e e Nika. M marenn yon maryaj ou pa kab di m marenn Tracy, m marenn Tracy nan kisa? Men ma marenn Tracy, marenn maryaj pou. M pa marenn marenn, la pa gen maryaj ka. Sa ki sa se nou k pou fèl ui.
Èske ou konprann? Ke e sa yo di w la a JV? Kot sa w pa ka konprann ke ou mal bay kòb la? Wè lè Tracy fin libere avan maryaj la. Sa w gen la?

Ou raple ou te di konsa wap marye ak yo se paske ou bezwen pèdi l? Lè w fin pèdi l tout bagay ap sete pou mwen menm pou m gen mari m. E sa w te di l? Monica ban m di w yon bagay.
Ou bezwen gason pa vre? Ban m di, tande, tande. Ou bezwen gason pa vre? Eske se pa t sa w te di? Ban m di w, ou bezwen gason pa vre? Eske se pa t sa w te di?
Wi m te di sa. Ebyen.
Ou bezwen gason?

Ou pa. Pitit peyi nou wi. E vi nou nou menm sa pa enpòtan pou ou nou mouri nan wap jwenn mati pa vre. M peyi nou epi gade e patnè a pa relem non patnè Martine nan misye pa relem non. Ki patnè Martine sa?
Misye pa relem.
Patnè m te voye al kot Martine an ou pat la. M te voye yon ti gason m tande se frè Martine li te al fè video kot Tracy.

Kite chef la pale. Humm wap lage. Martine pale pa touche m. Ou konnen de kondisyon m gen ansanm avèk Ajivit? Nan de a, li youn gentan fèt rete lòt la. Sa vle di se nan lòt la wap gen chans pou konn sa wap vle tande bebe. Mwah! Pa manyen m! Ooh lala. Ey gade banm chemiz mwen.
E chemiz mwen ki sou fò ou anpil konsa ou panse ou nan menm nivo avèm. Met chemiz mwen sou mwen. Met chemiz la sou bòs la.
Lap tache nan fèy sa ui menm. Li met tache?
Bòs la tache te di. An eskizem. Byen ranje m wi. Oh oh. Ou ti moun ki tiye map vole kòm.

Sa pa gade w Tracy. Epi Elbe w konn sa k gen la? Kòb lan. Se lè ou fin fè konba w ap jwenn 100 mil dola. Kòman sa Mati?
Aprè konba.
Sizo, ou menm w ap jwenn 20 mil dola paske 400 mil dola a gentan pase nan men nou sa pa gade w. Waww!
Yo! Ou menm m ap ba w 10 mil dola pou la.